M panse ke se pou Ajantin, se pou Ajantin jwe gwo match yo san Messi, epi pou nou wè kisa ekip la ka bay. Ilèvrè ke sa pral gen 1 an la depi Ajantin te jwe koup.
Bon, Ajantin ap genyen pou jwe 2 gwo match pandan tès pandan fenèt fifa sa se pou mwen menm 2 pi gwo match lajantin ap gen pou jwe istorikman palan fas a liwegwe ki se dèbi de la plata epi fas a brezil ki son match nou pa menm bezwen prezante gran piblik lan e kou di pou lajantin ki pap gen lionel messi malgre messi son jwè ki kòmanse ap rantre nan laj men messi rete jwè ke li ye a. Pou ou menm Johnny Football Passion, ki posibilite pou Argentine san Lionel Messi? Menm lè pou mwen menm mwen wèl d'un bon oeil parce que Lionel Messi ne sera pas là éternellement face à 2 ekip sa yo. Mwen panse ke se depi kounya pou Argentine ap prepare l san Messi. Surtout yo gen Etcheverry ki se menm profil la.

kont Irigway ki se dèbi dèbi dlablata epi kont Le Brezil nou konnen ki rivalite ki gen ant 2 ekip sa yo. Brèf mwen m panse ke pou mwen menm mwen m pa wè sa mal paske se vre ke Messi se lidè teknik ekip la, se jwè ki gen plis atou majè a, se jwè ki pi konplè dan le je a, se bitè ekip la, se pasè ekip la, se driblè ekip la men tou pa bliye Ajantin Messi jounen jodi a la, se pa se pa se pa 24 an, se pa 25 an. Messi le 24 jwen k ap vini la pral fè Messi 38 an. Sa vle di ke se yon jwè ki sou la fen. M panse ke se se pou Ajantin, se pou Ajantin jwe gwo match yo san Messi epi pou nou wè kisa ekip la ka bay. Ilèvrè ke Euu sa pral gen 1 an la depi Argentine te jwe Copa America a. Se vre ke Messi te la nan dènye Copa America a, men se te yon Messi amwendri ki te sitou blesu yo te fè Messi anpil defo. Sonje ke nan final la yo te yo te retire l kont Colombie pa rapò avèk yon blesu ke l te pran. Euu men Argentine pat bezwen Messi pou l te ranpòte Copa America. Mwen brèf mwen panse ke gen nèg tankou Lautaro Martinez, gen nèg tankou Julian Alvarez kap jwe trè byen nan Atletico Madrid. Mwen m panse ke se nèg sa yo ki ta sipoze pran responsablite yo, ta sipoze pran responsablite yo, pran lidèchip ekip Ajantin nan an absans de Lionel Messi, m pa konn sa w panse Kervens. Bon, menm jan m sot di l talè a, pou mwen menm mwen panse pa genyen Messi nan 2 match ki osi enpòtan istorikman palan pou Lajantin, l ap toujou gen enpak l genyen an. Sitou Messi s on mark. e Messi rete Messi e Messi gen pwa li genyen an nan kèlkeswa ekip e nan kèlkeswa lye ke Messi ap. Son ekip ki fòme otou de Messi. Tout a fè. Men pou mwen menm, menm jan w sot di an, se pral yon yon sòt de match devalyasyon pou seleksyonè ajanten an, n ap pale de Lionel Scaloni kapab Eseye eksplore e eseye gade pou w wè ki avni ekip sa aprè Messi paske menm jan w sot di l lan Messi se sera byento 38 tan,
byen sur ki di 38 tan di ke se pa yon jwè ki gen 1 an oubyen 2 zan Ankò ou kapab mete espwa w ki pral itil la seleksyon Lajantin. Nou pa janm konnen, paske se yon jeni, jeni an kanmenm pa gen limit. Le vwala.
Men dayè Lionel Messi kap rantre nan, se nan fen karyè li deja ki nan MLS lan ki pa gon gwo nivo foutbòl an tèm dentansite. E kite MLS lan pral jwe nan zòn am sid lan, deja nou konnen ki enpak fizik ki gen nan foutbòl sid ameriken an. Pap genyen Messi, ki se menm jan w sot di l lan, ki se lidè teknik, ki se pasè, ki se bitè, ki se driblè, ki se fezè de je ekip Arjantin lan, ki se regilatè ekip Arjantin lan. Donk kanmenm l ap gen enpak pou l genyen an. Men mentnan, Larjantin genyen de jwè jodi an la tou ki kapab pèmèt Arjantin kontinye egziste. Pa nan nivo pou mwen menm Lionel Messi te mete ekip sa, men si n ap gade nan sa k ap fèt jodi a la nan foutbòl mondyal la, dan lè seleksyon, Brasil, Arjantin genyen ase de jwè ki kapab pèmèt li kontinye egziste e menm kontinye kowabite pami lè meyè an tèm de seleksyon ki egziste jodi a. Lè w pran yon jwè tankou Lautaro Martinez ki ap jwe nan ekip Inter de Milan an, se. Yon atakan jodi an la, se youn nan meyè atakan ki genyen. Tou resaman ki te fin fini meyè bitè Kopa Amerika avèk 5 gòl. Toutafè. Ki genyen Julian Alvarez egalman. Jodi a la, Larjantin genyen Thiago Almada ki ap jwe trè trè byen nan Lyon tou. Men, Lyon sèt son ekip de segond zòn, men le talan è la. Larjantin genyen. Thiago Almada son abitye.

Yo t dibala blese yo pa rele dibala dibala blese donk kanmenm panse se se pral yon yon yon yon yon bon tès 2 bon tès dayè se 2 pi gwo tès fò jwe gwo match sa yo san mèt a gwo menm jan w sot di l lan fòk ou kapab jwe gwo match sa yo san Messi dayè Messi ne sera pas là éternellement e Messi p ap dire éternellement pou Largentine donk pou mwen menm m panse s on s on chwa sèt ki fèt pa defo parapò avèk blesur Messi genyen men m panse pou mwen menm menm lè sitiyasyon an kondisyone absans Messi, men pou mwen menm se yon chwa ki parèt kapab peyan alavni pou Arjantin, alamezi ou kotch lan ap kapab evalye efektif li an san Messi e kapab wè ki fòs e ki feblès ekip Arjantin sa san Lionel Messi, malgre pou mwen menm Arjantin genyen pa mal e pa mal de jwè

pi gwo seleksyon ki genyen o kote de Lirigwe e de Brezil e nan dènye ane yo se meyè seleksyon dayè Larjantin soti de yon triple istorik chanpyon Kopa Amerika genyen de koup di mond e vin re chanpyon Kopa Amerika epi yo se non sèlman yo se nimewo 1 nan klasman fifa e menm nan eliminatwa tou jiska prezan Larjantin se eliminatwa yo se nimewo 1 nan eliminatwa E nan 2 match sa yo la Ajantin kapab tou jwenn kalifikasyon n pou koup di mond la tou. Mwen m panse ke Ajantin gen jwè ase pou yo ta fè difyans la menm san Messi. Pase kanmenm se vre ke w gen Lirigwe men Lirigwe pa Lirigwe tou se yon ekip tou k pa gen Suarez ankò, k pa gen Cavani ankò, ki pa gen moun sa yo. Se vre ke yo gen Fede Valverde, yo gen Ronald Araujo, yo gen Rodrygo Bentancur, tout nèg sa yo toujou an seleksyon. Yo gen Darwin Nunez. Ekzakteman. Mwen m panse ke Ajantin gen zam ase pou l ta fè diferans la ni sou Brezil ni sou Irigwe nan eliminatwa yo. Men jan m di w la, se depi kounye a, paske gen yon pwovèb ki di w, se depi nan samdi pou w konn kòman w pral pase dimanch ou. Men si nan samdi ou pa al nan mache, li ka ekseveman difisil nan dimanch pou w ta fè yon bèl mache, oubyen pou w ta fè yon bèl manje lakay ou. Sa vle di ke mwen m panse ke

plis enpòtan pou Argentine nan 3 gwo tit ke yo genyen yo. Wi, fò mete Dibu tou.
Se sak fè m di w twazyèm ou katriyèm o kote de Lionel Messi, Angel Di Maria, Edson Martinez. Non men sou le plan ofansif, sou le plan ofansif mwen m panse ke. Non, m ap pale dan lansanb, dan lansanb ya. Kòdinasyon, an tèm dekilib.
Sou le plan ofansif. Sou le plan ofansif.
Dayè, poukisa nou plis chita sou le plan ofansif? Kòm Messi pa la, men kanmenm fò w gon nèg ki pran, ki pran, ki pran lidèchip ekip la an absans de Messi. Men kiyès ou el ye antre tout jwè sa Kenzo cite la? Bon, Messi a ti ranplasab. Pou nou konkli, pou mwen menm Messi a ti ranplasab.
Menm plis kwè ke yon ranplasman Messi lap fèt yon avèk yon kolektif ki byen ki byen uile e kote tout jwè yo konnen yo nou ansanm yo dwe jwe patisyon yo avèk. Son kolektif.
pou pèmèt ekip Arjantin nan kontinye egziste. Mwen pa panse Lautaro Martinez, Julian Alvarez, youn nan nèg sa yo ta sipoze soti di lo, yo gen kalite pou yo ta soti nan lo a. Se sak fè m di w son kolektif. Hola Media Group, partageons la vie ensemble tout en restant informé Hola Media Group.